Rèv se yon esperyans misterye e enteresan nan vi nou. Gen rèv ki enteresan konsa tou gen rèv ki trè bizar. Non pam se Lili Haiti e jodi a map prezantew 10 bagay enteresan de rèv ou. Map envitew abone chanèl sa e peze ti klòch la pouw pa rate yonn nan videyo map kontinye poste yo. An nou kòmanse. Nimewo 10, Ou konnen ke nan premye 5 minit apre ou leve a, ou gentan bliye apreprè mwatye rèv la. Apre 5 minit sa, si ou pa ekri yo rakonte yon moun rèv sa, li pwobab pou ou bliye l pou toujou. Trisman, nou sèlman sonje yon 10 pousan de tout sa nou te reve nan tout nwit lan. Nimewo 9, Yon ankèt ki fèt plis ke 60 an avan te di ke 50 pousan nan moun yo fè rèv a koulè, e lòt mwatye a te fè rèv an blan e nwa. Kiryozite a se ke resaman yon lòt gwoup syantifik te refè ankèt la, men nan okazyon sa a rezilta yo te diferan. Rezilta a se ke an 2016, 80 pousan moun yo reve a koulè e 12 pousan fè l an blan e nwa. Nimewo 8, Menm si anpil moun panse ke yo pa fè rèv lannwit, sa konplètman yon erè, amwenske ou gen yon dezòd psikolojik. Tou lè jou, san esepsyon, ou fè de 6 rèv diferan. Sèlman, ou pa sonje nan demen. Nan kèk okazyon, nou fè rèv san sans. Sa ka fè nou mande si bèt yo fè rèv tou. Kèk etid ki fèt nan diferan bèt montre ke yo gen menm ond ki nan sèvo imen yo. Si w rete ak yon, jis gade yon bèt lè l ap dòmi, w ap wè l ap souke lake l e pat li tankou li ap kouri. E kèk fwa li ka menm jape. Nimewo 6, Gen anpil moun ki pa ka fè distansyon ant rèv ak reyalite. Gen yon fason trè rapid pou w rann kont, sèl sa pou fè, se chèche yon liv ou yon revèy. Rezilta a, sèke majorite moun pa ka li ou gade kilè li ye lè l ap reve. Ou deja konnen sa pou ou fè. Nimewo 5, Jan nou te wè talè a, absoliman tout moun fè rèv. Menm moun ak diskapasite fizik yo ka fè rèv chak jou. Moun ki te avèg nan yon pwen nan vi yo ka sonje imaj ke yo te wè lè yo te ka wè. Yo ka wè yo nan rèv yo. Men sa k pi enteresan se ke moun ki fèt tou avèg yo ka fè rèv tou, sèlman rèv yo diferan. Rèv yo plen sant ak son. Nimewo 4, Ou te konnen ke kèk nan envansyon ki pi enpòtan nan istwa a te kreye lè mèt yo te ap dòmi? Kèk nan envansyon sa yo se, ensilin, machin a koud, Kèk eleman nan tab peryodik la. Tout sa yo te imajine nan yon rèv. Nimewo 3, Ou te konnen ke gason ak fi pa fè menm rèv? Gason yo gen tandans fè rèv vyolan, seksyèl e relasyone ak jwenn yon bon travay. Epi fanm yo reve ak fanmi yo, santiman ak bagay relasyone avèk anfans yo. Nimewo 2, Moun ki esperimante Sonambulism yo toujou mache lannwit san yo pa rann kont. Gen ka estrèm sonambulism kote kèk moun konn twonpe mennaj yo e pentire yon tablo pandan y ap dòmi e yo pa t chonje anyen lè yo te leve. Apwoksimatif 4 de 100 moun nan mond lan se sonanmbulis. Ou se yonn nan yo? Nimewo 1 e dènye a, menm si ou pa kwè nou pase yon twazyèm pati nan vi nou ap dòmi. E apre prestiz an ap fè rèv. Men poukisa rèv yo bon? Prensipal fonksyon rèv yo se sere souvni ak esperyans nou nan memwa n. An nou wè l tankou yon terapi kote sèvo nou òganize souvni nou yo, eseye sa ki ap sèvi nou e bliye sa ki pap sèvi nou yo. Mèsi paske u te viske la. Map envite w ekri nan kòmantè a ki bagay ki parèt pi bizar pou ou de rèv yo. Abone chanel la e peze ti kloch la pouw pa rate yonn nan video map kontinye pote pou ou yo. Nap wè nan yon lot video trè byento. Gade video sa yo kap paret nan ekran.